Jèm, pataje, abone. M ap tann kòmantè yo. Mesdames et messieurs, bien le bonjour ou bien le bonsoir. Bienvenue nan 11e edisyon de JDA en direct. Kòm ou konnen, nou bay tèt nou kòm misyon, se pèmèt ke ou konprann diferan mekanism ki ap evolye alenteryè de aparèy etatik, gouvènemantal, sosyetal peyi nou vèsis vwazen yo ki ap viv nan rejyon an e sitou lèzotre òganizasyon entènasyonal ki yo menm ap enfliyanse sou sa k ap pase andedan peyi Dayiti. Kòm ou konnen semèn sa a, ebyen gwo pawòl anpil la, se l'OEA ki prezante yon dezyèm fèy de wout pa rapò a premyè fèy de wout ke l te prezante a. Nou pral montre w li toutalè nan revi de près nou an. Men avan nou vle di w ke n ap kòmanse ak yon lòt seri de prezantasyon de konsèp. Kòm ou konnen l dènye fwa nou te prezante konsèp e machin ki rele Capture de l'Etat a, yon sistèm kle ke nou te prezante w li. Ou kapab jwenn enfòmasyon sa yo nan JDandirèk nimewo 7, nimewo 8, nimewo 9. ki te montre kòman èske sistèm sa a li fonksyone pou kapab kaziman akapare l de tout resous, de tout peyi. Ebyen la nou prale nan lidantite sèt fwa si, nou pral rantre nan idantite paske nou vle a chak fwa ke nou vini avèk yon reprezantasyon pou ou, se pou kapab pèmèt ke ou chita nan. Ou menm kòm ètre ayisyen, ou menm kòm pèple ayisyen, chita nan idantite w epi pou w rekonèt ou lan travay sa a ke nou fè a, epi jan m toujou di l la, pou w kapab amèm, sa vle di pare, pou w pran lè desizyon lè moman an pral rive a. Enben nou pral pale de 2 konsèpt ki ekstrèmeman enpòtan puiske se yo ki reji kaziman limanite, limanite ke nou konnen ki genyen apeprè 7 milya e an montan de moun ladan ni. Ebyen, konsèp sa yo se yo ki reji limanite depi ke limanite ap fonksyone. Yo pa parèt trè lontan nan listwa de limanite, men kanmenm, jodi a, se yo menm ki pèmèt ke lemond li fonksyone. Se l konsèp de nasyon e konsèp deta, epi alafen, nou pral wè twazyèm pati a ki se eta nasyon. Kisa yon nasyon ye? Kòman yon gwoup de moun fè rive yon kote epi yo rele yo nasyon? Kouman yon nasyon tou fè rive yon kote pou l bay tèt li yon leta? E kouman yon leta kapab rive yon non nivo devolisyon e ke li bay tèt li non de eta nasyon. Yo kapab kalifye l de eta nasyon e kèl swa lè karakteristik de yon eta nasyon, moun yo anndan yon eta nasyon kòman yo viv egzakteman. Tou sa nou pral wè li alenteryè de yon seri kap gen diferan epizòd diran semèn kap vin la yo. Pou jodi a, nou pral prezante w sa sa vle di sa yon. Nasyon. Lè tout moun ap bat lestomak yo di m fè pati de nasyon ayisyèn nan. Kisa sa vle di sa? Èske ou konnen egzakteman, ebyen, sinifikasyon egzak la? Èske ou konnen tou wòl ke w ap jwe lè w bat lestomak ou, ou di ke ou fè pati de nasyon ayisyèn nan? Nou pral wè sa toutalè. Men pou toutswit, kòm dabitid, nan JD en direct, se revi de près la. ki ap kòmanse avèk Le Nouvelliste kòm dabitid ki li menm titre nan premyè paj li, sa ekstrèmeman enpòtan m te vle atire atansyon nou sou li se paske se yon travay m kapab di minisye ke jounalis la fè, Se yon travay ki ekstrèmman minisye ke li fè pou l kapab prezante lekonomi kriminèl ayisyèn, une analyse par la courbe de Lafel. Kisa ki la courbe de Lafel la? Pou mwen di w, mwen menm m pa ekonomis, men rapidman m fon, m al fon gade, m konprann kisa l vle di, se ke Lafel se yon ekonomis ki reyisi pwouve ke, ebyen, gon yon sèy pou kapab enpoze yon kontribyab, yon moun ki ap peye enpo oubyen kap peye taks yon sèy paske si w enpoze l twòp aba se pa konplike moun sa la ap vin ensòlvab li pap kab peye enpo a ankò se sa se se adaj ki di twò denpo ti donk se sèt koub la men poukisa k fè ke èèèè li titre lekonomi kriminèl ayisyèn yn analiz pa la koub de la fèl se paske map gade atik la se poukisa se paske

ap ekstòke diferan kòmès ki nan espas ke y ap kontwole yo. Pa egzanp, yo genyen, an dan atik la m ap ba w la a toujou wi, pa egzanp, genyen tèminal Varreux ke nou konnen ki resevwa 70 pousan de pwodui petwolye pou peyi Dayiti. Se an dan tèminal Varreux ke l sòti e Varreux est en plein territoire de gang yo. Ebyen, ki sa k pase? Mesye yo ki sa yo fè? An tan swa peu, prèske chak arivaj,

Jounalis la reyisi montre ke selon la courbe de l'affaire la, lafè an jan m sot di l la, se ke mesye yo genlè gen de moun swa k ap kotche yo oubyen yo konprann sa. Lan espas kote yo kontwole yo, kote yo mete pòs de garaj, pòs de peyaj padon, kote ke yo mete, kote y ap estòke, y ap estòke. kliyan yo, egzanp sou le wout osi avèk moun ki pral Sendomeng, nou remake ke pri pou al Sendomeng lan li kaziman monte de plis pase 100 pousan oubyen nenpòt 200 pousan pou peye pou al Sendomeng. Moun kap anprente wout nasyonal yo paske gen de bis pandan pala vòlò la, gen de transpò an komen sou wout nasyonal yo men mesye sa yo, yo peye pòs peyaj yo pou yo pase. Sa nou al ta remake se ke mesye yo reflechi

Pwojè de fèy de wout sa ke l'OEA te prezante a, li te gen yon bidjè ladan de 1 pwen 3 milya de dola. E a se moman la nou te nou te wè l ansanm, nou te wè ke ebyen pi gwo moso a ta ale nan imanitè. E nou te di ke se kaziman inadmisib pou 908 milyon dola nan yon pwojè konsa l'ale nan kesyon de imanitè, sa vle di nan kesyon de achte dlo, nan kesyon de achte pwodui perisab. Sekirite te mwens ke 5 milyon dola. Anben, mesye yo genlè al gade yo wè yo te fè yon erè, swa yo wè anba yo. Anben, la manyè don Ed Soeur la prezante la a, se ke l'OEA vin avèk yon lòt fèy de wout. E sèt fèy de wout la, tenez vous bien, il faut bien réfléchir, hein, hein, le budget de cette feuille de route, tenez vous bien, le budget a doublé. Men sa k fè sa? Se paske, selon editò, editoralis la toujou, Genyen yon dam ki li menm rele madam Myrtha Desulme. Madam Desulme yo nonmen l anbasadè a l'OEA. Men, le mèkredi 20 out, pandan madam Desulme ap desann nan ayopò Okap Ayisyen, se lan menm moman tou ke sekretè jeneral l'OEA, mesye Albert Ramdin, misye t ap prezante nouvo pwojè de fèy de wout la

Ayiti a ki alo yo a ki li menm k ap ateri o Kap Ayisyen? Poukisa ou pral mande m? Se paske menm mesye sa a ki sekretè jeneral OEA a, li te mande ministè afè etranjè peyi Dayiti pou raple madam Dezulme paske l te twouve ke madam Dezulme te yon ti jan twò dirèk. Madam Dezulme te, jan editoryalis la di l la, te koupe lekwen twò kare.

Anben, genlè se pou sa k fè ke yo te mande raple madam nan. E Minis Afè Etranjè vrèman wi te raple l. Mentenan, sa ki te yon viktwa pou madam nan, se ke pandan ke madam nan ap desann èpòt Kap Ayisyen, jan ke n ap di w li nan editoryal la, jan ke ou wè li la la a, e ke n ap envite w a jete yon koudèy sou entènèt la nan Le Nouvelliste pou w kapab li editoryal la. Anben, jan n ap di w li la, lè madam nan ap desann, la dam a pris de.

Ebyen tou senpleman, selon editoryalis la toujou, se Lamie wi m poko nan obsèvasyon pa m. L'OEA, jounen jodi a la a, kesyon an se èske l'OEA li an mezi pou kapab ebyen prezante yon plan pou rezoud kriz ayisyèn nan. Selon editoryalis la toujou, ebyen il semblerait que de feuille de route en feuille de route, fèy de wout sa yo sanble avèk de vejetal ki yo menm yo pouse, yo grandi, yo pouri. Donk, tout moun atan ki sa pwochen pwojè de fèy de wout l'OEA pral bay. Men, endistwyalis sa tou l'ale pi lwen pou li di ke eske l'OEA vle rezoud kriz Ayiti a vre? Eske l'OEA an mezi pou l rezoud kriz Ayiti a? E twazyèm entèwogasyon e non la moindre ke li poze se Kote dirijan pa nou yo menm? Paske li di nan editoryal la ke le gouvernement haïtien poko menm bay rapò sou egzamen li fè de premye fèy de wout ke l'OEA te bay la ki te gon bidjè de 1.3 milya de dola ladann, gouvènman ayisyen an poko menm di sa l panse sou li. Men kounye a l'OEA gentan vini avèk on lòt Alò ke lòt livi Labèl la li titre, Se yon fèy de wout ki pou dirije pa Ayisyen yo. Kisa Ayisyen konn nan bagay konsa? Ayisyen poko menm bay rapò, li poko menm bay dizon l sou premye fèy de wout la. Donk, editoryalis la poze yon kesyon ki lejitim, li mande, Èske dirijan nou yo, yo ap regle zafè pa Ayisyen?

Li ap gade kòman l kapab fofile kò li pou l kapab wè ki jan l kapab pwopoze de dokiman m kapab di kole pyese pou prezante yon ide ke l gen kapasite pou l rezoud kriz la. Men tou sa se nan lide pou l kapab wè ki kote Ayisyen an kanpe. Pou lasenbon rezon ke li te prezante youn a 1.3 milyar, ya de jan.

Yo ka al a 40 pwen 6 tou wi. Yo kapab mete sou pye yon plan vrèman de devlopman pou konbat ensekirite, hein, avèk les moyens qu'il faut. Yo kapab mete sou pye yon vre plan pou kapab eh byen vin an èd de manyè vrèman veritab o jan ki son deplase, yon èd imanitè ki kapab pran moun yo, reyèlman batant lan, kondwi yo vè dè espas kon kapab di pèmanan ou semi pèmanan pou pèmèt ke moun sa yo kapab rekòmanse viv de manyè diy. Men tou, fò nou gade tou, nou menm antank Ayisyen, sa se dezyèm obsèvasyon ke nou fè, nou menm antank Ayisyen, Jodi a, ankò yn fwa, nou lage peyi a lan men dè etranje. Nou lage l lan men dè etranje pou jwenn solisyon an pou nou. Paske, jan ke editoryal la di l la, jiska prezan, on dirè ke gouvènman ayisyen an poko janm chita reyèlman avèk lejan ke l konnen, lèzekspè ayisyen, avèk lèteknisyen ayisyen de leta ayisyen Paske pa gen pèsonn ki kapab pwodui yon vrè dokiman, yon vrè pwojè pou rezoud kriz la, si se nè ke Ayisyen. Paske se nou k ap viv li. Se gouvènman ki gen chif yo nan men l. Se gouvènman ki gen dè endikatè klè nan men l. Endikatè de sekirite, endikatè dèd imanitè, endikatè grangou. Se nou ki vreman anndan l. Donk kiyès ki ka pwodui vre papye, vre dokiman? Vre plan pou kapab rezoud kriz la se nou. Epi ankò yn fwa nou lage l nan men etranje a ki li menm sa lap fè aben lap jwa avè nou pou l wè 1.3 bò isit premye jou 1.2.6 dezyèm jou ebyen lòt semèn wap tande l monte a 6.6 alò ke nou menm si nou mete pye nou atè nou gen konesans pou sa si nou mete pye nou atè Nou kapab prezante yon plan ki diy de nasyon ayisyèn nan, men sitou yon plan ki pral konsidere yon rezolisyon de la kriz de manyè pèmanant, yon vrè konba kont lensekirite e sitou yon vrè envestisman dan lekonomi ayisyèn pou pèmèt ke nou pran wout chemen devlopman dirab la tout bon vre, ki pap fasil, se sur.

La connaissance est transversale au niveau de nenpòt kèl sosyete sou tè a, nenpòt kèl pèp, si w pa gen konesans ou pa ka fonksyone, enben nou pral gade kisa èske Serge Philippe Pierre li menm nan Le Nouvelliste prezante nou. Sijè ke Serge Philippe Pierre prezante nou la a nan Le Nouvelliste nan seksyon opinyon, ke mwen di ki est extrèmement enpòtan

Depi kèlke tan, yo remake dan lemonn inivèsitè ayisyen, men sitou dan lemonn de lentelektyèl ayisyen, dan lemonn du savoir ayisyen, ke kestyon de doktè a, nenpòt moun leve yon bon maten, enben, yo pran yon ti de, ak yo pran yon gran de, ak yon ti er, yo met devan non yo, oubyen yo met yon ph, epi yo met yon pwen, yo mete di, e phd,

Lan sosyete ayisyèn nan, nan sosyete inivèsitè ayisyen an pou m pli presi, genyen de inivèsite ann Ayiti ki reyini de moun, yo ba yo doktora sou baz konesans, eksp, sou baz konesans ak eksperyans. Se pou sa yo ba yo doktora. Sa vle di yo ba yo lekivalan oubyen validasyon, vwala le mo, de lèr eksperyans sou baz sa a yo ba yo doktora. Serge Philippe Pierre ebyen li monte o kreno nan atik sa a pou li di ekoute sela na pat sans a lenteryè d'un sosyete pou ke ebyen kesyon doktora a se an ve tu an vwala ke li ye. Li kòmanse an atik la pou li prezante Ki sa reyèlman doktora ye? Anben li di ke doktora, pou yon moun vin gen doktora, anben se pou tou dabò ou genyen yon long marche pou fè, ou genyen yon vrèman yon sasèdos pou fè, pase ke il fo ke ou fè de zane de lecture, de zane de recherche, de zane d'effort intellectuel, de la rigueur methodologique E sitou, fòk ou genyen sa yo rele yon culture de doute. Fò tout tan w ap mete an dout pou w kapab al chache pi lwen. E sa sa bay lè w vini yon doktè, se ke tout rechèch sa yo ke w fè a, tout travay sa a ke w pwodui a, ki se de travo entelektyèl, yo se yon kontribisyon, yo se yon kontribisyon oubyen kontribisyon pa w ke w genyen a la konesans inivèsèl. Se a pati de la ke w kapab kòmanse ka revandike le dwa d'etre un docteur. Li kontinye pou li di ke moun sa yo ki ap bay moun doktora an veti an vwala a, enben moun sa yo, yo ale alankont de la lwa du 15 fevriye 2019 ki di ke, enben,

Wi, ti jèn yo, e m dakò avè l nan sa l di a la, jèn k ap vini la yo, si se konsa o nivo de linivèsite n ap bay doktora an veu-tu an vwala, enben a leksteryè, le diplome haïtien ne vaudra plus rien. Se sa mwen menm mwen tradui nan sa l di la a. Lè n ap tolere jan de pratik sa yo, toujou se Sèch Philippe Pierre k ap pale, lè n ap tolere jan de pratik sa yo, nou voye yon sinyal bay lemonn antye ke

Un don horis causa, une insulte à la pensée scientifique et à l'intelligence collective. Li pral fini atik la pou l kapab ebyen pale avèk mesye sa yo ki ap mache al chache doktè ou doktora honoris causa a. Li di ke yon doktora onoris koza se ne pa ditou yon travay syantifik ki pèmèt ke ebyen ou vin genyen doktora sa. Se swa son moun nan sosyete a ki fè yon aksyon ki fè l pase a listwa, se swa yon moun ki kreye yon èv istorik, li kapab yon èv atistik tou, ki fè l pase a listwa, se swa yon moun tou ki se te yon gran chèf deta, ki fè l pase a listwa, a se moman la, yon honoris causa, se pito yon rekonpans, yon rekonesans istorik ke yo fè a yon moun ki sòti di lo dan la sosyete. Nou ap panse a de prezidan kòm Barack Obama. ki te resevwa ebyen onoris kozal. Men nap di w tou, gen anpil nan mesye dam nou yo ki an Ayiti e ke di jou o landmen ou wè doktè a nan devan non yo, se de moun ki peye de inivèsite wi, gen de inivèsite ke se swa Ozetazini, ke se swa an Frans ou nan dot peyi, ya de peyi ou peye ou fè yon don a inivèsite a pou xix rezon ke w fè don an, enben inivèsite a se moman la li ofri w enbyen lonoris koza. Serge Philippe Pierre kontinye pou li di ke se pa paske ou fè on don a on inivèsite, se pa paske ou achte enbyen yon doktè onoris koza e se nè menm pa paske yo atribye w yon onoris koza ke sa ba w dwa pou rele doktè. Paske doktè a se yon long chemen entèlektyèl ki mennen la a ke ke ou merite pou yo rele w konsa nan yon disiplin done. Donk, Serge Philippe Pierre di ke pratik sa yo dwe sispann paske yo banalize, wi, Yo banalize, yo pa pran pou anyen yon moun ki fè de twa zan ap fouye, chèche, li, dokimante, ekri sou yon tèz pou l al prezante devan yon komite pou l obteni doktora li, yo pa pran pratik sa yo pou anyen. Enben, se pou sa k fè ke li kriye o e fò, il faut ke Leta foure bouch nan koze a pou sa yo sispann. Nou menm kisa nou wè lan atikl Serge Philippe Pierre la? Nou panse ke se yon trè bòn choz lapèl ke li fè a, limyè ke l mete sou pwoblèm sa a ki ap fèt an Ayiti a, paske mwen menm map di w mwen menm pèsonèlman wi, mwen pèsonèlman m konn anpil nèg ke yè m t avè yo nap pale, nap echanje kòrèkteman epi demen maten m wè nèg la l ekri m epi se doktè wi l ekri. Li ekri a. Lè m mande, ou pa doktè? Paske mwen menm mwen konnen sa Serge Philippe ap di a la. Ki kantite de peripesi, ki kantite de etid pou yon nèg fè pou dekwoche yon doktora avèk yon tèz. Mwen konnen sa. Men gen de nèg mwen konnen ke demen maten li leve epi li ekri m epi nan non l se doktè. Sa vle di ant lè m te wè l yè swa avèk demen maten, misye gentan prezante yon tèz devan yon komite e yo atribye misye yon doktora. Bon!

Wi, ou konn wè sa, ou konn wè de jèn ti gason, ki de jèn ti fi tou, ki bezwen rive vit, ki bezwen rapidman gen diplòm epi y ap chache tout kalte koulwa pou yo gen diplòm nan san yo pa etidye, pa egzanp. Lè se konsa, ok, se yon pwoblèm ki fò adrese, ki fò adrese sou le plan akademik, ki fò adrese sou le plan disiplinè, ki fò adrese osi, ou kapab di sou le plan jiridik. Ok, Disiplin la sitou, fò adrese l, pwoblèm sa. Men, lò se de zòm e de fanm, de pli de 60, 65 an, a lenteryò don sosyete, ki te konnen, e se sa ki enpòtan, se ke sè zòm la, an, yo te konnen ki jan sosyete sa, ki lasosyete ayisyèn, ki jan sosyete sa te konn ankouraje lekselans il y a 40, 50 an. Kijan lemonn te konsidere lèzentelektyèl ayisyen? Kouman lemonn te wè diplòm inivèsitè ayisyen an? Lò gen se moun sa yo ki jounen jodi a, y ap desakralize linivèsite ayisyèn an achtan dè doktora, an fezan valide lè eksperyans pou avwa dè doktora, la a gon gwo danje. Gon danje de dekonstriksyon konplèt de la nasyon. Gen yon danje de disparisyon nan nasyon. Paske yon moun ki rive, m kapab di o nivo de dezyèm, twazyèm aj, ou sipoze gen yon nivo de sajès pou ke se ou menm ki se gadyen de valè de sosyete ke w ap viv la. Se ou menm jodi a ki ap ankouraje de ti moun ki pa bezwen al etidye pou l gen doktora, men pa kont si l byen avèk rektè entèl, si l gen kòb ase, Hein? Ah ben li ka gon doktora. Se la a wi danje a ye a. E sa a je panse ke a falwa ke nou reflechi trè seryezman a pwoblèm sa a pou ke eh byen sa k rete nou, sa ki rete nou kòm idantite. Paske youn nan idantite Ayisyen genyen se yon pèp ki konn li anpil. Se yon pèp ki konn travay, ki gen konesans, ki konn li anpil. Li ekstrèmman enpòtan ke nou goumen pou nou kenbe sa, pou nou pa detwi la konesans, l'universalité de la connaissance de la nation haïtienne en entier. Nou pral rantre nan La Une de Le National, La Une de Le National ki prezante kòm le quotidien de peyi d'Haïti ke se. sa ke nou montre yo yo, ke se lòt yo, oubyen sa k anliy yo, tout moun nèt se yon sèl bagay y ap pale, se de fèy de wout de l'OEA. Fèy de wout de l'OEA ki, jan m sot di l talè a la, m sot dekòtike l pou ou avèk editoryal Frantz Duval la, nou konnen l deja, men sa ki enteresan nan la une de Le National, se le conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi à Port-au-Prince, Ce ki fò note, sa fò note l wi, fò nou note l, li enpòtan, li enpòtan pou nou note l, se ke nou menm nou te di li, nou te di l nan Jide an Dirèk plizyè fwa, nou te di ke Laurent Saint-Cyr c'est un homme de bon commerce, c'est un rassembleur, nou te di sa, nou te di ke se yon moun ke yo te prezante kòm yon moun ki kapab fè konsèy la mache.

Nan konsèy la, anpil desizyon te dwe pran, desizyon pa egzanp pou chanje direktè jeneral, desizyon pa egzanp pou chanje meri yo, mete lòt konsèy enterimè nan tèt meri yo, epi desizyon pou chanje anpil anbasadè. Se konsa ke nou te wè selon atik Le National la ke n ap. pa relate pou ou, nou te wè ke genyen plizyè moun ki vin direktè jeneral, genyen katèl majistra yo Kap Ayisyen an ki chanje, genyen tou yon desizyon ki pran pou peye aryere de salè anplwaye bnc yo, pa bnc pito se CNE, CNE se sant nasyonal de ekipman, se kote ke yo mete anpil ekipman pou kapab fè wout, Pou kapab drage rivyè, netwaye ravin. CCNE. Anplwaye sa yo gen lontan ke yo pa t peye yo, donk gen yon desizyon ki pran pou peye anplwaye sa yo. Epi answit genyen desizyon tou ki pran pou pèmèt ke plizyè anbasadè nome, n ap note retou de yon anbasadè ke nou konnen trè byen ki rele Rudy Stanley Payne, misye te anbasadè Taiwan, ben il y a un an apeprè yo te raple li, li retounen lan pòs li, Yverick Delerme ki li menm retounen lan, m kapab di lan konsila jeneral Ayiti a Miami. Se plizyè desizyon sa yo ki te pran. Men sepandan. Sepandan, genyen anpil obsèvatè ki t ap tann ke de direktè jenewo kòm Jules Slern, ki se direktè jeneral dwàn, Hans Joseph, direktè jeneral ULCC, yo t ap tann ke mesye sa yo, yo tonbe.

Ils proviennent du secteur privé, l'image ke yo vle transmèt se ke yo pa vle ko kouri montre ke yo pral akapare yo de dwann nan, 1, pou yo bay tèt yo tout kalte tarif dwanye kil fo, se yo k pral takse tèt yo kounya la, paske ann antann nou, mesye ki la a, l ap fè de resèt rekò depi lè l rive a, se pa kòb lan pòch li l mete, se moun li takse. k ap antre a machandiz, li takse yo an bòn e di fòm pou l fè resèt sa yo. Answit, genyen Hans ki li menm nan ULCC, Hans Joseph, ki ap takle yo tout tan avèk yon seri de ankèt ke l ap fè sou sa k ap pase o nivo de aparèy leta, kolizyon ki genyen antre leta e le sektè prive. Donk. Me 2 mesye yo pa vle ko voye yon imaj de, nou kapab di, de 2 mesye ki sòti nan yon sektè e ki pral akapare yo de aparèy leta a, premyèman an sakaparan de la dwann e dezyèmman an sakaparan de sèl, sèl enstitisyon ki ap goumen kont enpinite anndan sistèm nan. Se rezon pou lakèl Ki fè ke, a ben, mesye sa yo, revokasyon yo, pat nan òd di jou konsèy de minis ki fèt mèkredi pase a la. Wi, le direktè jeneral de l'USCC e seli de la douane, yo pat nan òd di jou a pou yo te voye yo ale. Wi paske mesye yo, yo gen de presyon sèt de zanmi yo nan sektè prive a pou kapab voye mesye sa yo ale, men jodi a, ils font plus partie du secteur privé, ils sont des hommes politiques à la tête d'un pays, fòk yo ebyen fè atansyon pou ke yo pa voye yon sinyal klè ke sa sektè prive a te konn fè lò li pat nan pouvwa a e ke se te politisyen l te konn voye lan pouvwa ki yo menm te konn ba yo tout avantaj okonplè, fòk yo voye yon lòt sinyal pou montre ke se pa paske yo la pou yo akapare tout bagay. Jèm, pataje, abone. M ap tann kòmantè yo. Nou prale rapid pou n al gade editoryal de Le National ki Très intéressant, pourquoi? Parce que l'approche de la rédaction de Le National montre ke jounen jodi a genyen sa m ka rele yon travay k ap fèt pou konsyantize sosyete ayisyèn nan sou eta nou, sou jan nou ye, sou sa nou te fè, kouman nou fè rive la a. Gen yon travay k ap fèt pou sa. Li titre Entre souffrance, indignation et déception. Ki sa redaktè a vle montre? Redaktè a vle montre ke, nan editoryal la ke m ap rezime pou ou, li vle montre ke de 1804 a 1915, padon, de 1804 a 1915, te gen anpil anpil moun Anpil pèp, lè l di moun, dè milyon, anpil pèp, anpil peyi lan rejyon an, an Afrik, menm o nivo Azi, enben ki tap gade nou e ki te kontan, ki te kontan, ki te pran plezi lan jan ke nou menm nou ye. Pou ki rezon? Se paske, enben, pèp sa yo, yo menm, yo te trè satisfè Yo te trè satisfè de aksyon ki te pase an 1804 la. Aksyon kote ke nou zansètre yo te kanpe kòm yon sèl òm pou yo te di non a lesklavaj. E osi pèp sa yo tap gade nou tou ak yon fyète pwiske zansèt nou yo tou, toujou selon leditoryal, zansèt nou yo tou, yo pat sèlman pran lendepandans, mete blan deyò, sòti tèt yo nan lesklavaj, non. Pa bliye Desalin te di, Kèlkeswa moun nan ki pile tè sa a, ou lib. Donk, yo te ouvè bra yo pou kèlkeswa òm de koulè ou fanm de koulè ki te rantre a Sendomeng ou Ayiti, ki te vin Ayiti apati de 1804. Yo te rantre, nenpòt moun ki te rantre la a,

dotre, m kapab di, dotre Afriken ki te an esklavaj ou dot zòm e fam ki te an esklavaj. Sela ve dire kwa? Yo pa t ensansib a mizè, a kalamite ke lòt pèp t ap pase lan rejyon an anba men lesklavaj. Leditoryal de Le National kontinye pou li di ke, ebyen, akoz ke La Repiblik Dayiti te ouvè bra l e sitou negosye pou kapab jwenn liberasyon dot zesklav pandan ke li menm li fin endepandan an, ebyen, li te vin sibi, lan men ansyèn pwisans kolonyal sa yo, de move trètman. Kisa yo ye? Se de blokis ekonomik, pa bliye, se entèvansyon militè, se enjerans politik alenteryò Dayiti, se tout kalte move bagay pou kapab fè kisa? Pou kapab rive demontre a pèp sa yo ki t ap gade nou avèk fyète a ke 1804 la ke nou te fè a pa sèvi nou anyen. Men yon lòt kote, malgre ke Pwisans kolonyal yo t ap fè nou sa. Men yon lòt kote, nou menm tou, selon editorial la toujou, nou menm tou, ki sa nou fè? Ebyen, nou tou senpleman kraze ki sa zansèt yo te kite pou nou an. Sa zansèt yo te kite pou nou an, nou tou senpleman, ebyen, detwi sa. Nou detwi senbolism ayisyen an nan listwa inivèsèl. Nou dezimanize pwogresivman pèp ayisyen an. Nou Kreye la decheyans de leritaj de Vètyè, ok. Donk, pyedestal ke Ayiti te ye nan lespri moun sa yo, lan zye moun sa yo, jan yo t ap gade nou, lan konvèsasyon yo, jan yo ap pale de nou, lè yo t ap pale de nou, ebyen, se nou menm ankò ki kraze sa. Wi se vre, selon editòryalis la, wi se vre nou sibi move tretman,

Kijan? Hein? Mwen menm mwen konprann li jan ke li eksplike l nan editorial la, se ke yo ap poze tèt yo kesyon o nivo de lè kominikasyon, eske se pa paske nou te pran pozisyon sa a an 1804 ki fè ke yo ap konsidere nou konsa? Sa ki vin ba yo yon dout sou la verasite, sa ki vin ba yo yon dout sou la nesesite de 1804. Alò, L'editorialiste conclut pou l fini pou li di ke li di moun sa yo pa bliye ke tout travay sa a ke pwisans kolonyal yo ap fè a se pou kapab efase l'exception de 1804 dans l'histoire. E wi! E wi! Mwen toujou di l, 1804 a ete une exception, 1804 a ete ce qu'on appelle yon kout loray Dans l'histoire de l'humanité. Il a été, se kwè m ta di w, son 360 degre ke l te ye. La planète fonctionnait d'une manière, politikman, ekonomikman e sosyalman. Nou menm Ayisyen se nou menm ki tou senpleman vin kraze sa an 1804. Mennen ki konsiderasyon, ki obsèvasyon ke nou menm nou fè?

Ansanm, pou travay ansanm, pou soufri ansanm, pou konsolide le teritwa, pou konsolide le valè aki, akiz pandan 1804 la, tout o lon de 1804, pou konsolide yo, pou ke nou te kapab vini yon nasyon. Men, se pa sa ki te fèt.

Nou menm nan JD en direct sa nou kwè se ke se nou ki pou travay pou konsolide nou a l'interieur pandan ke nap pran fatra a nou konnen l deja ke nou e timoun efwonte n te ye wi se timoun frekan n te ye nou konn sa paske n leve devan granmoun ki yo menm se te esklavaj yo te genyen.

Se la a ke l enpòtan an. Paske se li menm ki defini, se li menm ki di tout bagay okonplè sou sa n ap sibi jodi a. Zayin te di, Nou deside pou nou lib, nou te vle lib, enben an nou lib tout bon. Sa a vle di on pakèt bagay. E se sa a ki resòti alenteryè de editoryal de Le National pou semèn sa a nan JDandirèk. Jèm, pataje, abone. Map tann kòmantè yo. Nou pral prezante w yon nouvèl seri ki li menm pral prezante w yon lòt konsèp. Pa bliye ke nou te prezante w deja yon premyè seri ki te gen 3 epizòd ladan li ki li menm te chita sou konsèp capture de l'Etat. Ebyen, nouvèl seri sa ki li menm tou ap gen 3 epizòd ladan li, li pral chita sou yon konsèp ki se nasyon e eta. Answit nou pral gade pou n wè lè nou konbine lè 2 ki se eta nasyon kisa sa vle di. Pou n prezante w konsèp sa ki rele nasyon. Aba yon nasyon se kisa l ye? Sa sa sinyifi? Ki lè yon moun kapab di ke li fè pati de yon nasyon? Men nou kapab di w dan lè tan zansyen, o debi de limanite, le mo nasyon, le konsèp nasyon, Li te konn refere a kote w fèt ak kote w soti. Se konsa ke moun te konn defini yon gwoup de moun ke yo ka rele l nasyon. Se kote w fèt ak kote w soti. Men, atravè le tan, ebyen, se konsèp li evolye pou ke li vin yon konsèp politik ki karakterize sosyete ke n ap viv jounen jodi a la a.

Rejyon jewografik komen. Sa vle di moun sa yo, yo sòti menm kote. Se sa k fè ke, ebyen, konsèp ki rele nasyon an, atravè letan, li vin pran yon definisyon kouwè m ta di w se 2 moun ki fèt nan menm fanmi. Yo genyen menm eritaj e yo egziste la depi lontan sou bout tè a. Donk w ap konprann ke se 2 moun a se moman la ki lye par des notions comme la langue, la culture, l'histoire et la descendance.

Yo di nou ke a pati de dizuityèm syèk la, sa vle di a pati de Revolisyon Fransèz de 1789, la nasyon vin yon konsèp politik e jiridik. Vin genyen de kouran ki ap evolye e ki ap mache ansanm pou kapab defini sèt nosyon, se konsèp de la nasyon. Ou vin gen yon kouran ki genyen ladan ni yon mesye yo rele Ernest Renan, ki vin kwè ke la nasyon son eleman sibjektiv

Hein pou misye la nasyon è sigjektif janm dil la e sivik sal vle di pa la misye defini la nasyon kòm yon volonte de vivre ansanm misye dekri sa yo ye nasyon an se yon adezyon adezyon pèsonèl yon adezyon volontè ke yon moun fè a yon kominote kote ke lap viv ojou lejou pou fèt kominote sa ben li grandi li mete laksan sou janm sot dil la ladesyon ladezyon volontè. de yon moun a yon pwojè politik komen endepandan de orijin etnik li e kiltirèl li. Sa enpòtan. Pa bliye, definisyon ke nou t ap di odebi an, ke nasyon an, li gen rapò dirèk avèk orijin ou, avèk nesans ou, avèk desandan ou, avèk eritaj ou. Non. Li menm, Renan, li kwè ke nasyon an pa genyen sa ladan l. Li kwè ke se yon aksyon volontè ke yon moun vwe tèt li a yon kominote e pou moun sa a deside travay pou ke kominote sa a viv an pè, kominote sa a pwogrese. Donk, sa pa gen rapò avèk ras ou, sa pa gen rapò avèk nesans ou, se sitou ou menm ki vle adere a konsèp de nasyon an, ou rantre nan yon pwojè politik komen, sa ki bay, sa ki pèmèt ke, ebyen, ou konstwi yon nasyon. Sa se definisyon Ernest Renan bay de la nation. Se sou baz sa a ke, ebyen, konsèp nasyon an vin, m kapab di, ne, li pran nesans, sou yon baz ke se vin yon konsèp sivik, repiblikèn, ki vin bay nesans a mo sa a, ki pral sitwayènte. Wi. Ki pral bay nesans a mo sa a ki pral sitwayènte, ki pa gen anken rapò avèk

Gen yon lòt fòm, m te di gen 2 kouran dide. Gen yon lòt fòm, yon lòt kouran dide ki li menm kwè ke lanasyon se yon eleman objektiv oubyen womantik. Se konsèp ki vle ke lanasyon swa objektiv oubyen womantik, li kòmanse veyikile atravè listwa vè lè dizuityèm e diznevyèm syèkl.

W ap konprann ke a la minit ke genyen tip dapresiyasyon sa a de konsèp de la nasyon an, ebyen la konstriksyon don sosyete sou baz sa a yo, li toujou poze pwoblèm. W ap konprann pou ki sa k fè ke se an Almay li sòti a. Paske a la minit ke ou di nasyon an, li baze sou koulè de po, sou ki kote ou fèt, sou orijin sosyal ou, sou lang ou, enben otomatikman li poze pwoblèm. Sa ki diferan nètman avèk definisyon de Renan ke nou te wè anwo a, Mesye Ernest Renan, ki li menm kwè ke la nasyon se yon konstriksyon volontè de yon endividi ki adere a yon pwojè politik komen, nan ki bi? Nan bi pou yo kreye yon viv ansanm pou tout moun. Se sa definisyon pa l la.

Konsèp sa a, li pa rete a travè listwa, li pa kenbe, ebyen les communautés ont adopté le concept de Ernest Renan ki li menm vle ke le citoyen li ap travay, map repete l ankò, le citoyen li ap travay a l'interieur de yon communauté pou l kapab fè communauté sa a grandi au profit de tout moun. Map di l ankò, A chak fwa ke n ap fè tip de emisyon sa yo, nou vle ke lè n fin defini konsèp, lè n fin prezante ki sa yo ye, nou fin montre karakteristik yo, ki sa, kòman yo evolye, kòman yo avanse, ou menm, w ap ka al gade tèt ou avèk enfòmasyon sa yo, pou w di tèt ou nan sosyete ayisyèn nan, ebyen, kote mwen ye mwen menm egzakteman. Se la a ke nou menm nou ye. Sètènman, nan fen seri a, n ap gen pou n prezante w, pou n fè paralèl la, wi, pou n prezante selon konsèp la, Ayiti nan ki sosyete li ye? Eske Ayiti est en train de construire une nation, un État, un État-nation? Bon, an n di ke nan fen seri a, n ap vini avèk des enfòmasyon pou fè paralèl la pou ou. Men n ta renmen ke ou menm, ou gade oubyen tande definisyon yo, konprann yo, poze kesyon s'il le faut dans les commentaires pou ke ou menm pèsonèlman ou kapab wè egzakteman ki kote egzakteman w ap viv,

Aveni an, n ap di w mèsi e n ap di w mèsi pou kòmantè yo, n ap di w mèsi pou like yo, n ap di w mèsi pou abònman an, paske se yo k ap fè ke nou kontinye travay. Pa bliye, pran swen tèt ou, renmen nou youn lòt. JD, m ale. Jèm, pataje, abone. M ap tann kòmantè yo.